Eske w konnen rezo sosyo yo se yon move bagay yo ye? San dout ou pral di m wi se yon move bagay yo ye. Ebyen ou twonpe w. Rezo sosyo yo se yon bon bagay yo ye. An palan de Facebook, WhatsApp. Twidè, Stagram, eben se yon bon bagay yo ye. Yo pa yon move bagay. Yon move bagay se ou se fason ke ou pral itilize l lan. Ou konn kilè m vin wè sa? M vin wè sa lan lanmò demwazèl ki mouri Ayiti an. Kote ke anpil Ayisyen an jeneral ap simen latwoublay. sou rezo sosyo yo. Mezanmi banm di nou, petèt nou gen dwa pa konnen, e petèt inyorans kouri dèyè lajan ap fè nou fè tenten, nap fè diflamasyon pou nou kapab jwenn plis moun ba nou like, pou nou kapab jwenn plis moun ba nou kòmantè, nou ap voye tenten sou rezo sosyo yo. Mezanmi, ban m di nou, fòk nou aji avèk konsyans nou. Paske, nan lavi, lè yon moun ou aji avèk konsyans ou, se bagay ki kapab pèmèt ou rive pi lwen. Lajistis Ayiti, Leta, yo deja parese lan fè envestigasyon. Yo deja parese lan fè e lan bay moun jistis. Men nou menm ki itilize rezo sosyo yo, olye pou nou ta mete leta klè sou yon dosye, nou pito ap mete latwoublay. Mezanmi, nan lanmò demwazèl sa a, gen anpil moun ki pwofite regle zafè yo sou do demwazèl sa a ki mouri an. ki mouri mal e se si se 4 jèn ki viktim nan sosyete ayisyèn nan. 3 jenòm sa yo se son 2 jenòm ki gen avni devan yo men move lavi peyi an mete yo lan yon vye sitiyasyon ki vin rann yo ke y ap fè mechan san yo pa janm rann kont. Gen anpil moun ki simen latwoublay pandan moman lanmò sa. Gen ki bay anpil manti. Si yon moun pa smart, ou pap ka dekouvri verite sou rezo sosyo. Men poukisa nap fè sa? Ayisyen. Se youn nan nasyon ki bay plis mantò. Se youn nan nasyon ki plis blofè e se youn nan nasyon tou ki pi mechan. Jan w wè nou nwè a, se konsa kè nou nwè tou. Men. Si yo kreye rezo sa yo pou kapab eklèsi moun, men poukisa nou menm antanke Ayisyen n ap mete latwoublay? Poukisa n ap fè sa? M pa wè rezon an. Ou konn manyen kòb deja. Se pa paske Facebook ap bay kòb, se pa paske Twitter ap bay kòb, se pa paske WhatsApp ap bay kòb, se pa paske YouTube ap bay kòb. poutèt yon 100 dola ameriken, poutèt yon 50 dola ameriken oubyen menm poutèt yon 500 dola ameriken pou ap detwi yon frè w, pou ap detwi yon sè w avèk bouch ou. Men m ap poze tèt mwen kesyon, kouman fè nou, nou menm nasyon sa a, nou mechan konsa? M ap poze tèt mwen kesyon tou, èske se Bondye ki kreye nou? Ou di mwenske, èske se Satan ki kreye nou? Paske m pa ka konprann nou tounen yon espyon pou nou bay latwoublay. Ou konn yon bagay, jodi an, si w wè Ayiti tonbe nan nivo sa l tonbe an, nou menm Ayisyen nou konplis anpil Nan bay latwoublay. Nan bay manti. Nan denigre frè nou avèk sè nou. Olye pou nou ta mete tèt ansanm pou nou avanse, nou pito ap choute sou lòt la. Sa ap choute sou sa, sa ap choute sou li. W ap sal repitasyon l. Poukisa? Poukisa? Mezanmi, tande. Nou pa gen yon pil tan devan nou. Bondye ba nou yon ti souf tou kout. Men poukisa nou oblije ap pèdi tan nou lan fè, lan mete latwoublay pami frè nou, pami sè nou? Nou pa gen sè? Nou pa gen frè? Pou nou wè ke lan nivo ti jèn sa yo tonbe? E se si se peyi yap mete yo lan nivo sa? Bon, antouka, jan nap prale a, li pa bon. Jan nap itilize rezo sosyo yo, li pa bon. Li pa bon ditou. Chache konsyans nou. Chache konsyans nou. Lap bon pou nou. Ou menm kap gad video sa. Al tcheke konsyans ou. Pouw wè sa wap fè lan rezo sosyo yo eskel bon. Ou pa bezwen ap bay manti pou grenn kòmantè. Ou pa bezwen ap bay manti pou yon grenn like. Ou pa bezwen ap bay manti pou yo gadew plis. Okontrè, lè yo vin dekouvri w ap bay manti w ap bay, yo pap janm gade paj ou ankò. Gen anpil nèg ki fè sa. Gen anpil anpil nèg ki fè sa. Men ou konn sa k pase? Nou lan erè. E ou konn sa k pase tou? Pa bliye, gen de fòs. Yon fòs pwisan e yon fòs enpwisan. Ou wè gen yon jou ou fò, gen yon lòt jou ou fèb. Ebyen ou menm men pa enkyete w. Jou fèb la se ladan yap tcheko. Yo pap tcheko nan jou fò a. Ok, nou deja konnen m. Non m se Don Robert 86. Se yon mesaj m pote pou nou. Li vrèman enpòtan pou nou kapab tande mesaj sa. Tchaw!